Ap pèd dat nap pale de ayisyen ki an ayiti yo e sila yo ki nouyòk la se pa ayisyen yo ye tou eben jodi a limyè pwojektè a nou pral brake l sou yo ralonti chèz ba epi fon ti chita pou tande. M ap salye w yon lòt fwa ankò epi m ap di w byenvini nan ti pwogram kote chak de semèn nou chita ansanm pou n egzamine tèt nou an. Non m se Leslie Eustache. Fason ekstraòdinè zansèt nou yo te pase pou bay peyi a endepandans lan fè ke nou tout Ayisyen fyè anpil de Ayiti. Enpi tou li fè nou gon lanmou nan kè nou pou peyi a ki san parèy. Menm lè nou kite peyi a nal viv lòt kote, lanmou sa a pa febli. Epi tou, kèlkeswa tan nou fè deyò a, kèlkeswa kote nou ye a, nou toujou enterese nan sa kap fèt an Ayiti menm lè nouvèl yo pa janm bon. Anfèt, sitiyasyon prekè peyi a se youn nan sijè favori majorite nan nou. Lè n ap pale de pwoblèm Ayiti, genyen yon faktè nou mete anpil aksan sou li, se enkonpetans dirijan yo. Kòmkwa, nou panse se youn nan pi gwo faktè ki lakòz peyi a nan sitiyasyon deplorab li ladan l lan. Dapre anpil nan nou, Mank d'edikasyon se youn nan pi gwo pwoblèm peyi a. Nou panse ke si te gen plis moun ki edike ba yo ta pi bon. Fason nou pale se tankou nou konprann nou te ka fè mye si se nou ki tap dirije peyi a paske nou santi nou mye prepare. Jodi a, nou pral konsantre sou Ayisyen kap viv nan Nouyòk dekwa pou n ka wè jiska ki pwen sa n konprann nan se sa. Mwen chwazi New York paske se la m abite depi m kite lakay. Biwo ki responsab pou fè resansman Ozetazini an sèvi avèk done resansman ki fèt Ozetazini chak dizan pou l ka fè estimasyon sou popilasyon an.

Yo konsidere ni Ayisyen ki fèt nan peyi a, ni sila yo ki vini etabli a, ki vin nan peyi a. Dapre biwo, dapre done biwo sa a bay sou Ayisyen ki t ap viv Nouyòk nan ane 2016 la, sou chak Ay, sou chak 10 Ayisyen ki gen 20, ki gen laj 25 an ou plis, prèske 9 nan yo fini lekòl segondè. Sou chak 10, 3 nan yo pase nan inivèsite menm lè yo pa konplete yon pwogram 4 an. 3 sou chak 10 Ayisyen ki New York genyen yon diplòm nan inivèsite, swa nan pwogram 4 an oubyen nan pwogram ki pi avanse. Pou nou konprann sa chif sa yo a vle di, Nan yon kontèks entènasyonal, nou pral fè yon ti konparezon avèk moun k ap viv nan yon peyi tankou Kanada, pa egzanp. Se yon peyi kote, kote moun yo pi edike sou latè. Se yonn nan peyi kote moun yo pi edike sou latè. Selon Biwo Estatistik Kanada, nan ane 2016 la, menm gwoup moun yo, 25 an ou plis, sou chak 10, 9 nan yo konplete lekòl segondè. 3 nan yo, ou di mwens prèske 3 nan chak moun k ap viv Okanada genyen yon diplòm nan inivèsite, swa nan pwogram 4 an oubyen nan pwogram ki pi avanse. Sa vle di, an tèm de edikasyon, Ayisyen k ap viv nan New York yo se yonn nan gwoup moun ki pi byen prepare sou latè. Efektivman, akoz de kalifikasyon nou, ou jwenn, akoz de kalifikasyon nou, nou gen anpil siksè New York nan nivo endividyèl. Ou jwenn nou nan tout nivo administrasyon leta, nan depatman finans, depatman pwoteksyon anviwònman, depatman edikasyon, sante, elatriye. Ou jwenn nou nan biwo, nan konsèy minisipal vil New York, Ou jwenn nou ap dirije gwo enstitisyon prive tankou wè lopital, lekòl e latriye. Kounye a la a se nan nivo estrikti ki an plas deja nan enstitisyon New York yo nou fonksyone trè byen. Non sèlman nou fonksyone byen, gen anpil nan nou ki briye. Kounye a lè w pran bagay la nan yon kontèks, lè w pran bagay la nan sans kolektif, an nou di lè w ap gade kominote ayisyèn nan, Malgre ke kominote ayisyèn New York la se yonn sètadi li kòmanse etabli depi sou gouvènman François Duvalier a, nou pa janm mete yon enfrastrikti an plas pou jere kesyon dòd kiltirèl. Konsa, lè nou pran inisyativ pou nou ka mete kilti nou an an valè, lepli souvan nou pa reyisi. Ann pran pa egzanp yon selebrasyon, yon evènman tankou fèt drapo nou an. Pou yon rezon ou pou yon lòt, isit nan New York, fèt drapo a se pou li kominote ayisyèn nan montre plis enterè. Isit nan New York, yonn nan fason tout pèp selebre kilti yo se nan òganize bèl parad. Te gen yon lè nan kòmansman ane 2000 yo, Gen yon gwoup ayisyen ki te pran yon inisyativ pou l ka òganize yon parad pou selebre fèt drapo nou an chak ane. Se te yon bèl inisyativ kote ke gwoup ayisyen sa yo a t ap pèmèt nou selebre, an nou di, patrimwàn nasyonal sa a an gran jan. Efektivman, chak ane, Yo te konn òganize parad sa a kote ke i gen cha alegorik, li gen fanfa kap defile, gwoup mizikal kap defile sou gran ri kote Ayisyen genyen majorite biznis yo a nan Bwouklin. Lè w ale nan parad sa a, wap gade li, ou wè li pa tèlman sanble ak yon bagay kap fèt Nouyòk paske An nou di kalite cha yo, fanfa yo elatriye, yo pa t tèlman gon bèl prezantasyon. Akoz de sa, kanaval sa pa t gen anpil siksè. Kounye a, olye ke gwoup moun ki t ap òganize l la eseye pran kontak avèk lòt gwoup nan lòt peyi, an nou di nan lòt kominote ki konn òganize bèl parèt tankou wè pòtoriken, dominiken pa egzanp, yo te ka konsilte yo pou yo pran ide kijan pou yo ta amelyore parad nou an, yo pa te fè sa, yo sispann fè parad la. Men fò m di tou ke menm pandan, sa vle di parad sa a yo fè l pandan plizyè ane apre sa yo kanpe. Men anvan ke yo te konn ap òganize parad sa a, toujou gen gwoup ayisyen ki ap òganize tout sòt tout sòt daktivite pou yo selebre fèt drapo a. Yo toujou fè swa de aktivite nou di avèk mizik an plennè, oubyen aktivite kiltirèl, oubyen aktivite sosyo politik nan tout an nou di toupatou yo toujou ap òganize evènman kiltirèl pou selebre fèt drapo a. Nou gen plis ke 40 an, ou di mwens apeprè 40 an, depi n ap eseye òganize yon bagay pou selebre, sètadi depi nou ap n ap selebre fèt drapo sa a nan kominote ayisyèn nou an. Men, pandan tout tan sa a, nou poko janm genyen yon selebrasyon ki òganize yon fason kote ke tout Ayisyen konnen chak ane yo pral konvèje yon kote pou yay selebre fèt nasyonal, fèt, pou yo selebre evènman istorik sa a. Tout bagay yo nou òganize, an nou di chak ane depi prèske karantan, gwoup sa ou toujou jwenn yon ti gwoup bò isit ki ap òganize yon aktivite oubyen yon endividi bò lòt bò, men bagay yo pa tèlman konn, yo pa tèlman konn fè bèl figi. Answit, pa le fèt ke nou pa janm gen yon kominote ki responsab aktivite kiltirèl nou yo, menm lè nou, an nou di, nou gen bagay nou fè ansanm avèk lòt kominote antiyè ki nan Nouyòk yo, nou pa konn fè bèl figi. An nou pran pa egzanp yon selebrasyon miltikiltirèl tankou wè yonn ki òganize Chak ane, jou fèt di travay Ozetazini an. Pou selebrasyon sa a, tout peyi ki gen kominote ase gran nan New York, yo mete ansanm pou yo òganize yon parad ki rele Labor Day Parade. E nan parad sa a, fason yo pwosede, se tankou se yon kanaval kote ke Chak peyi yo, yo fè cha epi tou yo voye kòtèj al reprezante al nan yon defile ki fèt nan yon gran ri nan Bwouklin. E sa vle di pandan tout tan yo òganize parad sa a, sa gen, an nou di sa gen prèske karantan depi Ayisyen toujou patisipe nan parad la swa Yo gen yonn oubyen 2 e cha ki gen mizik ap jwe nòmalman, answit yo toujou voye kòtèj al reprezante nan kanaval sa yo a. Lè yo fè e kanaval sa anpil moun soti tou pa tou vin asiste, nan depanse pou otèl, transpòtasyon, manje elatriye, yo rapòte vil Nouyòk la yon pakèt lajan. Epi pou yo retounen chak ane fòk yo satisfè. Jeneralman, lè kòtèj ayisyen yo ap pase, moun sa, spektatè sa yo a pa jwenn gran choz pou yo apresye, paske gwoup nou yo pa gen degizman nan yo, answit nou pa gen lòt atraksyon vizyèl pou spektatè a apresye. Atitid nou, se tankou wè nou pa patisipe nan kanaval pou fè satis, pou fè spektatè plezi. Dapre nou menm, depi nou gen djaz nan gwo cha k ap jwe mizik byen fò epi gen yon foul moun k ap bouskile yonn lòt, k ap danse, tire gagann elatriye, se sa nou rele kanaval la. Epi tou, plis nou gen plis moun ki akonpanye kòtèj sa yo, ki akonpanye djaz yo, dapre nou menm, se plis nou reyisi. Pou nou, ak kantite moun ki genyen nan kòtèj la, se sa ki detèmine kiyès nan gwoup yo ki pi bon. Pandansetan, gwoup nou yo jeneralman kontribisyon nou pote a pa tèlman pozitif paske nan mitan bann yo toujou gen gagann, toujou gen vyolans epi tou pa gen degizman. Tandike lòt gwoup yo ki patisipe a, jeneralman, an nou di moun ki soti nan lòt peyi tankou Trinidad, la Barbad, Grenad elatriye, moun sa yo a yo pran plezi, pa gen vyolans anpi gen anpil degizman pou espektatè apresye. Akoz de sa, an nou di yo reyose bote kanaval la. Ane pase, ane vini, tout gwoup ayisyen ki patisipe nan kanaval sa a fè menm jan an. Fason nou reflechi, nou pa menm ka wè ki jan avèk degizman lòt gwoup yo, yo fè pi bèl figi nan kanaval la. Ale wè pou nou ta aprann nan men yo ki jan nou ta ka pote yon kontribisyon ki pi pozitif. Lòt bagay m ta renmen atire atansyon nou sou li se sektè antrepriz nou an nan kominote Nouyòk la. An nou di depi nan ane 80 yo, Nou gen yon pakèt ti biznis ki etabli nan kominote a kote yo vann rad, yo vann kawotchou izaje, pwodui dbote, nou gen restoran, garaj, elatriye. Men nan majorite biznis sa yo a, kalite sèvis yo ofri a se tèt chaje, sitou nan restoran yo. Kounye a la a, lè w konpare sèvis la avèk lòt bagay nan biznis ameriken sitou, Nou wè ki jan yo chay, yo montre, an nou di, anpil koutwazi vizavi kliyan nan biznis ameriken. Sèvis a la kliyantèl, yo ba sa anpil enpòtans pa bò isi. Nou tout, nou patwone biznis etranje. Apa de kote y ap fè, an nou di, rasis kont moun nwa, nou wè ki jan yo trete kliyan avèk anpil koutwazi, nou wè ki jan yo ba kliyan yo valè. Men, fanm kon gason ki posede biznis nan kominote nou an, yo gen tandans pou yo, an nou di, jere biznis sa yo alayisyèn. Majorite nan yo pa ba kliyan fè anyen pou yo. Daprè yo menm, yo, kliyan yo plis bezwen yo ke yo bezwen kliyan an. Akoz de sa, yo pa fè pyès efò pou yo ka bay yon sèvis kote ke yo koutwa vizavi kliyan yo. Epi tou, sa vin fè ke majorite nan nou Ayisyen k ap viv pa bò isi, nou prefere patwone biznis etranje yo. Alò ke biznis Ayisyen yo, yo pa wè si, si yo te swiv egzanp lòt biznis Ameriken avèk lòt kominote ki etabli bò isit la, sa te ka pèmèt yo fè plis pwofi, yo te ka rale plis moun epi sa te ka pèmèt yo fè plis pwofi. Yonn nan karakteristik nou te idantifye ki nan mitan nou depi nan premye jenerasyon Ayisyen yo pou jis rive sou nou, se yon mank fleksibilite nan fason nou reflechi. Epi tou karakteristik sa a prezan nan tout kouch sosyete nou an depi kòmanse sou dirijan pou jis rive sou senp sitwayen. Nou te bay egzanp ki montre kijan nou gen tandans fonksyone selon chema moun nan premye jenerasyon yo te trase pou nou. Epi tou, nou pa menm ka wè lè moun nan jene, sètadi lè moun ki bò kote nou ap fè mye ke nou pou di nou ta ka aprann nan men yo. Anfen, pou Ayisyen bò isi yo ki panse si se yo menm ki t ap dirije Ayiti yo te ka fè mye a, egzanp nou bay la yo jodi a montre de bagay. Premyèman, yo montre ke. Malgre nou pi byen prepare an tèm dedikasyon, sitiyasyon ki egziste nan kominote nou an pa pi bon pase sa. Dezyèmman, egzanp yo montre ke menm jan ak konpatriyòt yo ann Ayiti a, nou pa tèlman fleksib nan fason nou reflechi, paske pou bèl egzanp nou gen devan zye nou, fòk kominote nou an ta fè mye. Tankou m te di sa nan lòt videyo a, Pwoblèm sa a se pa yon pwoblèm peyi, se yon pwoblèm kilti li ye. Anfen, m konnen gen anpil nan nou kounye a ki dwe ap mande ki sa nou ta fè pou nou rezoud pwoblèm enfleksiblite sa a. Sa m ta di nan sa, se ke lè yon moun gen yon pwoblèm, avan pou eseye rezoud li, se pou chèche konnen sous pwoblèm nan. Kidonk, m ap ba w yon ti randevou ankò pou ke ansanm nou chèche sous pwoblèm sa a k ap wonje sosyete nou an epi pou nou wè kijan nou ka rezoud li. Yon lòt fwa ankò, m ap raple w pou w ka eseye peze bouton subscribe la avèk senbòl klòch la dekwa pou ou ka konnen lè lòt videyo a ap soti nan 2 semèn. Mèsi!